Mèdam, Mesye, Bonswa, Bonswa, Byenveni nan emisyon Chanje Lespri, Chanje Lavi Sa fè plezi ke nou ansanm nan emisyon aswè a donk nou byen kontan pou privilèj ke Senyè akòde nou ke nou prezan e nou ansanm kote ke nou pral fè prezantasyon Chanje Lespri, Chanje Lavi. Donk a nou tout ki deja branche emisyon aswè an pou pèmèt ke nou kapab fè prezantasyon an donk deja ou konnen se sèvitè pa w lan Guerfri Jean Pierre ki avèk ou nan prezantasyon Chanje Lespri, Chanje Lavi. Dayè nou. Ou konnen klèman ke se sou 99 pwen 9 Panic FM ke nou ye. E pwi pou moun ki se Orlando, Florida avèk nou menm, ou menm ki live avèk nou menm sou sou rezo sosyo notamman sou Facebook, deja nou swete ou nou byenveni e deja nou swete nou pwal pase yon bon bon bon moman ansanm kòm dabitid e ke pou atravè emisyon chanje lespri chanje lavi e kòm nou konnen travay emisyon sa se pèmèt ke nou kapab devlope oubyen nou kapab fè yon sòt de yon nouvèl kilti de panse yon nouvèl apwòch de lavi e egalman yon nouvèl fason pou nou kapab dekouvri tèt nou konnen kiyès nou ye kòman nou kreye e ki kapasite ke nou gen nan nou kap dòmi e ke nou bezwen reveye nou pou nou kapab viv jwi lavi jan ke Bondye mande pou nou viv li. Donk, donk sa fè ke ankò aprèmidi an se yon lòt plezi ke li pou mwen pou mwen ansanm avèk nou menm pou yon prezantasyon Chanje Lespri, Chanje Lavi. Donk, deja mwen di nou byenveni, kòm nou deja konnen tèm emisyon an deja se, se Chanje Lespri, Chanje Lavi se konsa l rele e aprèmidi an sa nou pral kontinye, nou pral wè twazyèm pati nan, anfèt, sa nou rele Les Secrets d'un Esprit Millionnaire. Se li menm ke nou pral genyen pou nou kapab jisteman antre ladann aprè midi an la. Deja byenveni a nou tout e m espere ke nou pral pase w agreyableman kòm mwen te di l deja. Sèvitè pa w la se Guerfou Jean Pierre. Zafè m ap envite tout lòt zanmi ki pou yo kapab kòmanse fè m siy ke nou branche, k fè m siy ke nou branche avèk mwen menm sou Facebook lan. Deja Sè Liz deja monte, natirèlman li deja monte, nou deja di l byenveni. Egalman nou konnen. E nou vle voye yon mo spesyal pou moun Kap Ayisyen yo, nou konnen ki depatman Nò a oubyen pou anfèt gran Nò an jeneral ki frape avèk kesyon anpil lapli kap tonbe epi sa vin fè ke gon inondasyon ki vrèman fè anpil dega, anpil bagay pèdi. Donk, alò nou senpatize nou avèk yo menm. E nou di yo ke, anfèt, kenbe, kouraj, kouraj, puiske, desideman, sa k ap rive an Ayiti yo, se pa de bagay ki rive o aza. Non sèlman se se de katastwòf natirèl yo ye, se vrè, men egalman, yo menm tou, yo pa vini o aza, paske yonn nan bagay ke emisyon sa a, si nou prete atansyon avè l, n ap remake, nou toujou di l, se ke tout sa k ap rive nou nan lavi, nou atire yo avèk panse k ap pase nan lespri nou. Sa vle di mòd dirijan ke nou genyen nan nan an Ayiti an jeneral, notamman nan vil Cap-Haïtien yo, se pa o aza yo nou genyen yo, nou genyen yo paske yo se reflè panse moun kap viv nan vil lan. A di dirijan nou yo se reflè panse nou puiske chak endividi gon fason n panse puiske kèlkeswa evenman nap viv li gen rapò avèk mòd de panse kap pase nan lespri nou. Nou gen chwa dirijan yo e nou devni an reyalite la panse de nos dirijan. Donk sa vin fè ke nòmalman nou vin genyen sitiyasyon sa yo jan yo prezante an la. Sepandan, si nou ta renmen ke sitiyasyon sa yo chanje pou yo pa repwodui ankò, non sèlman nou gen yon travay devan nan nivo panse nou pou nou fè, men egalman nou gen yon travay nan nivo de chwa moun n ap chwazi ki pou dirije nou yo ke n ap fè chwa tou. Donk sa fè ke mwen pwofite pou m kapab di nou anfèt kouraj, men an menm tan pandan m ap di nou kouraj lan konnen nou gen yon responsablite, fas a reyalite ke n ap viv yo pou ke nou kapab pran de desizyon pou ke konparativman aske chak fwa lè moun yo pral nan eleksyon toujou gon diskou y ap ba nou epi kan yo fin eli an fèt nou pa wè diskou an kote l pase donk fò n kòmanse an règ jeneral kòmanse peze pwogram yo moun yo ap vin ba nou yo lè y ap vin mande nou pou nou pou yo kapab pou nou kapab vote yo alò m p ap fè pou se pa se pa se pa yon emisyon politik ke m ap fè la men kòm etandeke chanje lespri chanje lavi li antre nan tout domèn. Donk sa fèm fè parantèz sa pou mwen atire atansyon nou. Anfèt kouraj donk deja mwen swete nou byenveni a nou tout ki deja branche emisyon an e rapidman mwen pral antre nan nan premye liy dwat emisyon an nou konnen se kote ke nou pral prezante moun ki sipòte emisyon ansanm avèk nou menm se yo menm ke nou pral fè dabò e paske nou konnen klèman ke pou pèmèt ke emisyon an rive jwenn nou se paske nou genyen moun sa yo ki an fèt kòmanse wè ke travay la se yon bagay ekstwòdinè, ke yo renmen l, e yo deside pou yo kapab pote kole avè nou ladan li. Dabò nou genyen se Paradise Cafeteria Caribbean Cuisine, li menm li plase l nan 53 39, 52 39 nan South Owens Blesson Trail, dizon nan South John Young Parkway, Orlando Florida 32 8 39 Telefòn ou kapab rele pou w kapab patisipe avèk nou menm nan pou w kapab fè kòmand ou nan nan nan nan Paradise Cafeteria Caribbean Cuisine se nan 407 203 15 15 ou kapab rele pou w kapab order ou byen pou w kapab fè kòmand ou lòske w bezwen manje an e an atandan ke w pase pou w kapab al pran l Paradise Cafeteria Caribbean Cuisine

Donk ki sa ki fèt nan JP? Nan JP yo fè tax, yo fè imigrasyon, notè piblik, translation, donk tout eleman paralegal yo, yo fè sa nan JP Consulting Services LLC. Ebyen se yo ki sipòte nou, pa konsekan ou menm k ap tande emisyon sa ki wè ke li enteresan e ke ou kòmanse ap aprann anpil bagay pou kapab chanje lavi ou, ebyen al pran sèvis ou nòmalman nan JP Consulting Services LLC. E pa bliye m ap di nou se nan 13 10. West Colonial Drive, Suite 20, se la n ap jwenn JP Consulting. Egalman, nou genyen Liz Multiservis ki sipòte emisyon sa egalman. Liz Multiservis, nou konnen si w bezwen fè taks ou la kounye a la, ou kapab rele, taks, aktivite notè, imigrasyon, translation, si w bezwen yon moun ki pou entèprete pou ou, si w genyen de bezwen nan nivo. Nan nivo nan nivo kot e dan lôt kote ke anglè ou pa rive, ebyen ou kapab rele nan 407 669 30 36, 407 669 30 36 pou w kapab rele Liz, li menm li ap toujou disponib pou l vini pou l kapab ede w. Ou menm ki bezwen fè taks ou konnya egalman ou kapab rele li, l ap ba ou, l ap ede ou nòmalman nan domèn sa. Donk se moun sa yo sipòte emisyon chanje lespri chanje lavi nou menm tou ki tande emisyon an map di nou map sigjere nou map konseye nou pou nou kapab ale ale pran sèvis nou la nan men jan de biznis sa yo egalman nou genyen egalman nou genyen mwen menm pèsonèlman kap pale avèk nou menm nan map envite nou pou nou kapab pase nan ofis lan ki nan 62 20 South Orange Blesson Trail nan ofis sa nan 62 20 Saf Orange Blush on Trail, Suite 514 A. Sa vle di si w bezwen achte machin, si w bezwen si w bezwen achte yon machin ki ize, si w bezwen achte bon bagay, si w bezwen achte kay, si w bezwen fè taks yo aktyèlman la ou kapab fè sa, si w bezwen fè tout aktivite an tèm dimigrasyon ou kapab fè sa, sa vle di ou bezwen fè yon azil, ou bezwen fè fil tout sa ki gen rapò avèk imigrasyon an jeneral, ou bezwen aktivite notè egalman ou kapab al pase nan 62 20.

Al fè ke pou pèmèt ke nou nou renmen emisyon sa donk pou pèmèt ke nou kapab gen mwayen finansye pou nou kapab sipòte fè emisyon an vin jwenn ou donk al pran sèvis ou la ansanm avèk nou menm Guerfri Jean Pierre ou kapab nap swete w byenveni e nap tann ou pou kapab al jwenn nou al pran sèvis ou la donk an 1 mo. E se sa yo ke ki sipòte e e ansanm de enstitisyon sa yo ki sipòte emisyon ke w ap tande la. Donk mwen konnen ke nou deja renmen emisyon an e m konnen n ape renmen moun ki sipòte emisyon sa. Egalman e ou menm tou a di ke n ap envite w pou w kapab ale nan pou w kapab al adore nan Impact of Redemption nan Impact of Redemption ki se nan 6925 Lekelelor Drive, Suite 112. Tout sa yo wè an jeneral ke nap fè prezantasyon isi nan emisyon sa, nou ansenye yo, se travay dansènyeman sa ke nap fè nan legliz sa. Donk pa konsekan ou menm kapab jisteman ale al al chita pou kapab pran fòmasyon, pou kapab tande e pou konnen kòman pou kapab jisteman apwoche laviw nòmalman byen. Donk nap tann ou e se tout emisyon tout moun sa yo ki sipòte emisyon sa. JP Consulting Services LLC

ki se legliz sa ke nou egalman nou fè tout travay dansèneman sa yo ke nap genyen an, donk yo tout yo sipòte emisyon sa. Deja on ti poz tou piti pou nal antre nan liy nan dezyèm liy dwat lan pou nal antre nan sijè an kòm dabitid nap pran on ti poz tou piti letan pou nou aranje nou.

Pa bliye ke ou branche Panic FM 99.9 isi Orlando Florida ou byen ou menm ki live ansanm avèk nou menm sou Facebook byenveni nan emisyon chanje lespri chanje lavi e kòm nou konnen se Guerfri Jean Pierre ki prezantatè emisyon sa Deja nou swete nou byenveni e nou konnen nou pral pase yon agreable moman kòm nou sot di l. E pi an nou rapidman antre puiske gen anpil anpil lòt bagay ke nou bezwen pou nou kapab devlope e nou konnen tèm ke n ap devlope pou le prezan moman se sa li rele les secrets d'un esprit millionnaire. Donk sela di ke moun ki gen lajan yo se pa o aza yo gen kòb, yo gen lajan paske yo gen yon eta despri yo devlope. Donk ou menm tou nòmalman. ki ta renmen amelyore kondisyon de vi w, ki ta renmen chanje lavi w, ki ta renmen vin meyè nan tout pwen de vi, ebyen ou genyen pou kapab devlope yon eta despri. Donk nan nou natirèlman nan emisyon ke nou te pase fè dènyèman e ke ou menm ki ta renmen ki ta renmen patisipe avèk nou menm nan emisyon oubyen ki ta renmen retande tout emisyon ke n fè deja yo, ebyen nou gen chanèl videyo an nan chanèl youtube lan ki se Guerfouy TV ou menm ou kapab ale al sou youtube ou ekri nan nan ba de rechèch lan ou ekri Guerfouy TV GUERPHRY epi TV epi rapidman w ap genyen tout videyo ke wè nou nou fè nan emisyon an nou nou genyen tout bodkas yo nou fè la a nou poste yo egalman nan nan nan chanèl lan e lè sa ou kapab kontinye tande. emisyon an kòrèkteman. Epi nou te, se an gwo se sa. Aprè sa kounye a la nou pral rapidman antre nan pwen nou bezwen wè a paske pa bliye ke jodi a n a pral wè twazyèm pati nan sa nou rele Secret d'un esprit millionnaire. Nan premye pati nan Secret d'un esprit millionnaire yo nou te wè nou te wè plizyè prensip e notamman m ap fon rapèl de sa nou te wè semèn dènyè yo. Nan sa nou te wè semèn dènyè nou te wè klèman ke E nan emisyon sa nou te wè dezyèm prensip ke nou te wè a se te, dizo twazyèm prensip nou te wè a se te les riches s'engagent à être riches et tandis que les pauvres veulent être riches. Donk sa ki fè ke lòske rich yo angaje yo pou yo rich e ke moun pòv yo sa yo fè, moun ki gen mantalite povrete an, kite m di sa paske mwen vle konprann ke se pa nan nivo fizik moun pòv. Moun pòv nan lespri e lè w pòv nan lespri li vin reflete nan nivo fizik nou. Sa se klè. Donk sa fè ke si nou bezwen chanje kondisyon de vi nou, se pa nan nan nivo anviwònman fizik la nou bezwen fè travay la, se nan lespri dabò. E se sa fè emisyon sa rele chanje lespri, chanje lavi. Amen ki fè ke nou ansanm. Nou salye JB, monchè nou gen bon ti tan nou pa nou pa wè w, nou pa tande w nan emisyon an monchè, nou nou swete w byenveni e nou kontan ke w avèk nou aswè a. Nou konnen klèman ke Cap Haïtien gen Gen afè dlo an menn kap bay pwoblèm nan men kanmenm m swete nou kouraj pwiske nou konnen kòman reyalte yo ye donk egalman sè Isna prezan donk mèsi deja nou swete nou byenveni e ke byen patisipe avèk nou menm nan emisyon an aswè a ok donk nou te wè dezyèm twazyèmman se te sa nou rele yo lè rich yo angaje yo pou yo rich etandiske moun pòv yo yo vle yo yo jòs di yo vle rich. Paske pa bliye ke nou te wè gen 3 nivo nan nivo sa, sa di ke genyen e mwen vle rich, genyen e chwazi d'être riche e gen angaje a être riche. Donk travay nou bezwen fè a se travay pou nou angaje nou. E tankou m te di l deja, dayè son bagay ki nòmal, son bagay ki lejitim, son bagay ki nou digne pou nou genyen lajan pou nou viv, nou digne pou nou viv avèk tout dignite antanke moun, sa vle di ke nòmalman nou merite viv byen. E why? Poukisa k fè m di nou merite viv byen? Paske moun ki te fè nou an te kreye nou avèk opòtinite pou nou byen viv. Donk pa konsekan, se le fèt ke nou vin devlope, gen de kwayans ki vin pa, ki vin travèse nou de jenerasyon an jenerasyon, ki vin fè ke nou vin devlope on konplèks, on, on, on kwayans kote ke nou panse ke se la mizè, la mizè se yon, se yon vèti, alò ke la mizè se yon maladi mantal ke li ye. Donk kè n fè ke, ke le fèt ke kounye a nou te panse ke la mizè se yon vèti, se sa yo te fè n kwè, e ere moun ki pòv paske yo pral nan syèl, epi kounye a sa vin fè kounye a moun ki rich a pral nan lanfè, epi kounye a nou menm nou vin pa t renmen richès, nou vin pa t renmen gen lajan, epi kounye a sa vin fè nou vin nan sitiyasyon sa. Mentnan. si nou bezwen kounye a nou bezwen kounye a chanje eta despri nou paske nou vin nan peryòd eklere tout moun ki vin eklere kounye a nou wè ke lajan vrèman enpòtan richès enpòtan nou bezwen l e nou konnen li pa ka poze okenn pwoblèm avè nou pou nou sove pou nou gen lavi etènèl okontrè mwen estime ke lè n nan mizè sitiyasyon an pa bon pou nou li pi difisil pou nou sove. Donk pa konsekan sa fè ke nou bezwen devlope eta despri sa. Donk sa fè ke yonn nan mo dòd ke nou te itilize, mwen angaje m pou m rich oubyen mwen mouri pandan m ap eseye rich. Sa trè enpòtan. Mwen angaje m pou m rich, m angaje m sa vle di ke gen des aktivite ke ou bezwen fè chak jou, a di at least ou tande ou tande de moun k ap pale de richès, ou tande moun k ap pale de de k ap pale de richès, ou tande de moun k ap pale de konesans, bagay ki ka ede ou devlope, ou pran tan pou kòmanse fè kreye abitid sa yo. Epi konsa sa ap pèmèt ke ou avanse kòrèkteman. Epi katriyèm prensip ke m te wè a, mwen te wè lè jan rich yo, yo wè gran, tandiske lè pòv yo wè piti. Donk sa se yon dezyèm, sa se sa nou te devlope nan emisyon ki te pase an. E lòt prensip nou te deja wè, nou te wè lè jan rich yo konsantre yo sou dezopòtinite, tandiske moun pòv yo, yo konsantre yo sou obstak.

Banm reprann sa pou nou, pase sa se yonn nan prensip ke nou pral devlope. Ki fè moun, ki sak fè moun, moun rich yo ki sa yo genyen? Les gens riches admirent d'autres gens riches et prospères, les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Banm esplike sa sa vle di. Moun ki rich yo sak fè yo vin rich? Ebyen, yo renmen wè moun ki rich. Yo admire moun ki rich. Yo admire moun ki gen pwosperite. E, la, lavi gen yon prensip ladan l, frè ak sè m yo, depi ke bagay la ou yon moun genyen l, li bèl, li enteresan, sa pou devlope pou li pou di, a, waw, m renmen sa. Oubyen, an anglè, yo di, I like it, m renmen l. 2 imedyatman kounye a ou rejenere yon santiman damou pou yon bagay ke w wè yon lòt moun genyen, imedyatman Bondye ki kreye nou konsa gentan mete nan panse nou li piske kounye a ou vin renmen l sa vle di li vin kòmanse ap anime lespri w imedyatman kounye a li kòmanse ap anime lespri w kounye a Bondye ki kreye w avèk posiblite tout panse ki nan lespri w ap tounen reyalite ebyen kounye a la pral kòmanse mennen atire moun vè ou menm Ki pou fè ke bèl bagay, richès moun pwospere ke w renmen an pou pèmèt ke w kounye a w ka kòmanse ap kotwaye yo e w pral kòmanse vin wè w ap devlope pwosperite. Men imedyatman kounye a la, lè w wè moun ki ki ki pwospere, moun ki rich, epi kounye a la nou menm nou vin ap devlope yon hèn, jalouzi, anvi pou nou touye moun sa, Imedyatman kounye a nou kòmanse de, nou kòmanse jenere, oubyen nou kòmanse kreye yon eta despri konsa, la vin fè kounye a nou vin fè richès kouri lwen nou, li pa ka vin kote nou, paske pou li, pou richès lan vin nan lavi w, nan men w, pou w wè l, fò w wè l nan lespri w. Ò kounye a si w kòmanse rayi moun ki rich, ou kòmanse rayi moun ki pwospere, ou p ap genyen santiman pou w anvi gen richès nan, nan ou menm. Ok? Donk pa konsekans, ou pral vin gade Menm lè w devlope, pa egzanp, yon santiman de hèn kont yon moun, bon, ann Ayiti menm, nou konnen youn, moun yo konn rive menm touye moun ki pwospere an oubyen moun ki gen mwayen an, pansan ke lè yo touye l lan, sa ki nan li an pral rete pou nou. Se pa vre, li pa rete pou nou, malerezman. Se yon krim ke nou fè, malerezman, e n konnen, kèlkeswa sa yon moun fè ou plante, w ap rekòlte l. Donk imedyatman kounye a ou kòmanse ap devlope santiman de jalouzi, e rapidman ou kòmanse ap fèmen vàn benediksyon, kòmanse ap fèmen vàn, vàn richès ki ta sipoze vini jwenn ou natirèlman. Paske richès, abondans, se kòmsi m te ka di w se lanmè a jan nou wè l lan. Ki vle di kèlkeswa, menm si tout moun sou latè ta pral pran dlo lanmè, yo ta pral pran yon barik dlo lanmè chak jou pou yo sèvi, t ap toujou genyen dlo lanmè pou yo kontinye sèvi. Se konsa abondans ye. Se konsa richès ye tou. Chaje avèk richès otou de nou. Men kòm n ap devlope yon seri de dezi, kòm si n ap devlope yon santiman de haine kont richès, n ap devlope yon santiman de haine kont moun ki rich, nou vin pale yo mal, donk sa vin fè kounye a li, nou vin pa genyen dezi pou nou genyen l. Ò kounye a se dezi nan lespri nou, se dezi ki nan kè nou yo Bondye ap reponn pou nou, lè sa nou p ap kapab rich. Donk sa pou nou fè kounye a? Ou menm pou n konprann konsa, les gens riches yo admire d'autres gens riches et prospères, tandis que les pauvres en veulent aux riches, sa vle di yo rayi rich yo e yo rayi moun ki reyisi. E nou konnen sa, m pa bezwen fè kòmantè, nou wè l, gen de fwa menm nan lekòl ke nou konn ye, lè timoun nan entelijan anpil, Donk, sa n fè ke konn gen lòt timoun ki mwen entelijan yo, sa gen konnen paran yo konn pase anba, di yo pran kaye timoun nan, pran nòt li, pran seri de bagay, pote pou yo ka rann li, pou yo kapab fè ke li pa devni anyen. Nou konn nan yon seri de fanmiy, fanmiy lan di konsa ke, sa di konparativman si w si se moun nan ki yon ti jan plis entelijan lekòl, yo di yo pap, li pap anyen. Alò ke an reyalite, se tèt fanmiy lan moun y ap detwi, se tèt nou n ap detwi lè nou fè sa, paske nou pap kapab atire bon bagay nan lavi nou. Donk sa ka fè moun ki rich yo ki sa yo fè, yo renmen moun ki rich, yo renmen moun ki pwospere. E moun ki pòv yo rayi moun ki rich e yo rayi moun ki reyisi. Donk pa konsekan konnya si w bezwen kòmanse devlope yon eta despri de de de rich, konnya kòmanse renmen moun ki gen bèl bagay. Lè w wè yon moun ap kondi yon machin, li bèl, di w waw I like it, m renmen li. Lè w wè yon moun kòmsi ret wale lakay yon moun, ou wè l gen yon. Yon bèl bagay, di waw m renmen l. Imedyatman kòmsi w renmen l epi w ap mande moun nan kòman w fè pou w genyen sa. Donk lè sa w ap vin gen enfòmasyon, w ap rejenere enfòmasyon epi la sa w ap travay pou w vin genyen l. Donk m ba w garanti w ap gade se wè w wè lavi w ap chanje nan fason sa paske w ap atire bon bagay nan lavi w. Donk sa fè ke nou dwe reyalize ke si nou konsidere lè jan rich kòm movè d'une façon ou d'une autre, E ke nou vle, an fèt, nou vle ke, an fèt, nou vle ke mwen yon lòt fason, alò ke lè sa a, nou pap janm rich. Nou pap janm rich ditou. Donk, kite m eseye li ti nòt sa m t ap di l la pou nou an. Vous devez réaliser que si vous considérez les gens riches comme mauvais d'une façon ou d'une autre et que vous voulez être une bonne personne, alors vous ne pourrez jamais être riche. Ou pap janm rich si w panse se konsa ke ou ta renmen justement rive konsa. Comment pouvez-vous être quelque chose que vous méprisez? Ou pa ka yon bagay ke w meprize. Ou pa ka devni yon bagay ke w meprize. Fò w se renmen w renmen l pou w kapab fè l. Mwen menm pèsonèlman pa egzanp ki jodi an ki renmen ansènyeman, m te renmen, m te gen 2 pwofesè m lè m Cap Haïtien an nan lekòl, m t admire lè yo ap fè kou. M te m te renmen lè y ap fè kou. Donk sa vin fè kounye a mwen te anvi vin menm jan avèk pwofesè sa yo. M just pa vle site nou yo paske m te gen lòt, m te gen lòt, men m te gen de matyè ke m te renmen, m te renmen pwofesè sa yo lè yo ap fè yo, epi sa vin fè m dezire vin nan domèn ansènyeman. Donk sa vin fè ke mwen, mwen, mwen prèske pran menm abitid, menm fason yo te ye kounye a ki vin fè ke mwen renmen fè l. Donk pa konsekan sa vin fè ke si w bezwen devni yon bagay se renmen pou renmen l. Donk moun ki rich yo, yo renmen moun ki rich, yo admire moun ki rich, yo admire moun ki pwospere, Moun ki pòv yo, yo rayi moun ki rich, yo rayi moun k ap pwospere. Donk, renmen yo, renmen yo, epi pale avèk yo, al mande yo kisa yo te fè, epi desòteke kounye a ou ka anmagazine dè enfòmasyon pou w kapab devni rich menm jan ansanm avèk moun sa yo. Donk, twa, setyèm prensip ke n ap wè aprèmidi an, setyèm prensip la rele, li di konsa ke lèjan rich,

E pa e pa predis ankò. E pa lefèt ke yon moun fèt nan tèl peyi ki fè w pòv. E pa lefèt ke yon moun fèt koulè blan oubyen nwa ki fè w pòv. Ou pòv se nan eta despri ke nou devlope. Donk, sa vin fè ke moun ki rich yo, yo devlope yon eta despri, tankou setyèm prensip lan di, moun ki rich yo asosye a dè moun ki pozitif, yo asosye a dè moun ki pwospè. Donk, inevitableman, qui se ressemble s'assemble. Li klè. Sa vle di like attrike like. Donk, sa vle di ke Ki sou eksanp sa sanm? Sa di ke si w e e nòmalman asanble avèk de moun ki rich, ki pwospè, avèk de moun pozitif, inevitableman ou pral konsa tou. Ou pral konsa paske w ap al w ap al tounen yo de nan anviwònman sa, ou pral devlope travay sa. Donk eseye evite zanmi k ap tande m, si w bezwen vin rich, Renmen larichès, renmen moun ki devlope, renmen moun ki entelijan, renmen moun k ap pwospere, epi mande yo kisa yo fè. E konnya a, lè sa w ap tande kisa yo fè e w ap devni rich menm jan. Se sa k fè ke gen yon gen yon ekriven ameriken ki rele Jim yon Jim Rohn Jim Jim Jim Rohn di, Vous êtes la moyenne de des cinq personnes avec qui vous passez plus de temps. Ou wè ou kisa w ye ou la mwayèn de 5 moun avèk moun ou pase plis tan. Moun ou pase plis tan yo se moun sa yo ke w devni. Sa vle di si w pase plis tan avèk moun ki negatif, si w pase plis tan avèk moun k ap kritike moun, si w pase plis tan avèk moun k ap fè jalouzi kont moun, si w pase plis tan avèk moun ki ki anvi touye moun, w ap devni moun sa yo inevitableman. Sa vle di an dotre mo si w pase plis tan avèk malfektè, w ap devni malfektè. Si w pase plis tan avèk moun de byen, moun ki pozitif, moun ki renmen Bon bagay, wa pral devenu sa tou paske la pral ansenyew, la pral moutrew koman pou kapab fè sa pou devenu sa tou. Donc vous êtes la moyenne de 5 moun ke w pase plus tan avek yo chers amis. Sa fè ke li enpotan kounya nan chwa nou, nan sa nap tande, nan moun, nan liv nap li, nan emisyon nap tande nan radio, nan bagay nap gade nan rezo sosyo, gade sa nap tande yo pou nou wè. Sa nou pase plus tan nou ladann nan, se li nap devenu.

et de et la plus facile de cree de la richesse est d'apprendre exactement comment les gens riches le sont devenus moun ki rich yo lè yo te fèt yo te sot nan vant manman yo yo pat yo pat soti avèk richès probablement gen nan yo ki gen dwa te fèt nan avèk des parents ki te gen biznis epi kounye a paran yo inisye yo nan biznis etc men gen de lòt moun ki pat ki pat ki pat kreye ki pat grandi nan environnement sa men sak pase yo menm yo Yo pran risk, yo, yo start biznis, yo, yo, yo, yo fon fason, yo start yon bagay, epi kounye a sa vin fè yo devni, yo vin rich. Donk kounye a ou menm ki ta renmen konnen, pase tan avèk yo, mande yo kisa yo te fè, kòman yo te fè pou yo devni konsa, e lè sa a, nòmalman w'a pral kòmanse anmagazinen enfòmasyon, e lè sa a ou pral vin rich. E fason la plus facile de les étudier est d'être près d'eux. Ok associez vous à des personnes qui ont qui ont été qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser Associez vous à des personnes qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser Asosye ou a moun ki reyalize, ki gentan reyalize sa ou t swete reyalize. Ok donk mwen te sou swete gen siksè m gade moun ki gen siksè pale avèk yo pa devlope la haine kont yo lè sa lè haine nan se nou lap touye jalouzi a se ou lap touye ok donk devlope asosye avèk yo mande yo kisa yo te fè kòman yo fè konsa epi rapidman kòman ya ou kòmanse gen enfòmasyon epi lè sa wap devni wap kòmanse devlope eta despri sa soyez conscients que l'energie est contagieuse.

I contagieuses. L'enerji è kontajye. Sa vle di ke gen de bagay, e se ta fè menm jan pa egzanp gen de maladi ki kontajyez, ebyen enèji kontajyez, lajwa kontajyez, lentelijans kontajyez. Ou wè? Sa di ke l'enerji est contagieuse. Si kounye a avèk moun ke w ap rantre an kontak la, li li atiran, donk rapidman ou menm ou pral vin menm jan tou. Men si l gen de pwoblèm menm jan, se menm bagay la ou pral ye tou. Donk sa fè ke, sa fè ke menm apwòch ke n ta ka di, di m ki sa w frekante, m ap di w kiyòs kiyès ou ye. Donk se egzakteman menm, menm bagay sa ki pase nan afè richès tou. Donk devlope yon eta despri konsa, l ap pèmèt ke nou kapab rive nan yon fason konsa. Sa fè pinga nou ba nou lapenn pou n ap eseye e amene lèjan negatif,

Mwen menm map eseye prezante emisyon poum pwopoze w lide yo nou nan dala mezi ou pase nou nenpòt on moun pat fèt negatif e pat gen moun tou egalman ki te fèt pozitif nou vin negatif an fonksyon de chwa nou fè e nou vin pozitif osi an fonksyon de chwa ke nou fè dou nou ka chanje chwa nou jodi an poum poun devni Anfèt, moun ki renmen richès, paske lè w renmen richès, an di ou vin genyen l, ou vin ap devlope l, nou wè kòman moun ki gen mwayen, ki gen de mwayen a fonksyone, yo viv beaucoup plus mieux. E li bon, e nou tout nou kreye pou nou viv, donk sa fè ke nou bezwen devlope yon eta de sa, espri konsa. Sa vle di, vous pouvez Egalman adere a un club de lecture, a un club de tennis, a un club de golf, ale prendre un café dans un hôtel ki plus chic etc. Kote wap viv lan, pou kisa? Pou kap kòmanse rejenere, pou kapab kòmanse kreye nan ou on eta despri. Sa ka rive ke pa egzanp, nan zòn kote w ye an, sa vle di kòmsi annatandan ou gen dwa leve, ou ale nan katye, nan de katye ki gen de bèl mezon ladan l, ou al gade, ou kòmanse ap rejenere nan ou yon santiman si w abite nan katye sa a. Kòman w ap santi w? Ou gen dwa ale nan yon dilè machin kote ke machin tou nèf yo ap vann, ou ale paske Pa gen pwoblèm pou w ale w al ou menm fè test drive menm pou w al gade machin yo kòmsi pou kòmanse jenere yon dezi, yon santiman konsa. E lè sa, m ba w garanti piske w konnen w kòmanse kreye imaj sa yo nan lespri w, ebyen w ap vin kòmanse devlope mantalite sa. Donk. Tout sa yo se de bagay ki ekstrèmman enpòtan pou nou kòmanse mete nan tèt nou. M prale nan nevyèm, nan uityèm prensip lan jodi an la. Uityèm prensip lan li di, Les gens riches sont près à se promouvoir eux-mêmes et à promouvoir leurs valeurs, tandis que les pauvres pensent négativement à la vente et à la promotion. Ok pa egzanp lè jen rich yo prèt pou yo kapab fè pwomosyon pou tèt yo lè yo rive yon kote yo pale de yo yo di sa yo konnen ou konprann epi an menm tan yo fè pwomouvwa pou valè sa yo genyen pa egzanp si yo gen yon bagay yap vann yo yo fè pwomosyon pou li yo pale de li yo pale de biznis tandiske moun ki pòv lan li menm li trè negatif li pa vle vann e li pa vle antreprann absoliman li pa vle fè pwomosyon li pa vle antreprann dezaktivite poul fè poul fè lajan. Donk, moun ki rich yo, sa yo fè, yo prèt pou yo fè pwomosyon pou tèt yo, pou yo fè pwomosyon pou valè yo, yo yo prèt pou yo kapab eseye ape vann sa yo genyen kòm kapasite, di kiyès yo ye, ok, desòtke kounye a la, lè yo rive nan kote, desòtke moun ka konnen kiyès yo ye tou. Donk, sa fè ke lò ou menm tou, ou gen de valè nan ou, e si ou chèche wè ki sa ou gen kòm valè, vann sa ou gen kòm kapasite a, vann valè ke ou genyen an, nèspa vre, kòmsi, Pale de ou, di sa w ka fè, oubyen chèche yon bagay pou antreprann pou ke ou ka vann sa w genyen an tèm de kapasite a. Paske nou tout k ap tande m la, nou gen bagay nan nou, si nou mete l an valè an verite kondisyon de vi nou chanje deja. Ok, chèche wè kisa nou genyen kòm kapasite, kòm valè. Pa twò chèche a devni lòt moun. Al pa la lòt moun ke w wè k rich pou w kapab wè kisa ou fè pou w ka vin rich tou. Men jisteman travay sa se djòb pa w ke w bezwen fè l.

Well, vous devenez riche, well, si w fè travay sa kounye a, sa w genyen kòm kapasite a, ou mete l an valè, e kounye a w ap vin fè sa davantaj. M kapab di pèsonèlman, se menm egzanp sa m ke ka, ke m kapab pran. Lè m gen enfòmasyon yo, lè m fè de rechèch yo, lè m gade mwen, mwen wè kòman, kòman yo ye, kòman yo enteresan. Donk rapidman, mwen di klèman ke Li enpòtan pou nou pataje sa yo. Non sèlman nou fè travay sa nan nivo legliz ke nou responsab ke nap fèl, men egalman nou vin fè li nan non sèlman nan radyo a men atra nan live ke ou menm tou ou ka tandel ou wè paske nou ta renmen non sèlman mwen mvle vann sam genyen an tèm de valè sam genyen an tèm de konesans paske si wap gade nan nivo rezo sosyo kounya la sa vle di preske nou wè ki mòd bagay ke moun yo plis ap fè pwomosyon pou yo ke mpa mpa kont ke yo e de ki sa fè pwomosyon pèsonèl pa yo a paske chak moun bay chak moun eseye vann sa w gen kòm pwodui mwen menm mwen genyen emisyon chanje lespri chanje lavi kòm pwodui kòm valè mwen vin vann ou li mwen vin vann ou pwodui sa donk mentnan ou djòb ou e sesi se gratitman m vin vann ou li paske bagay sa yo se de bagay pou ta peye trè chè an tèm de konferans anpil bagay pou fè yo mwen m depanse dè nwit ke m pa dòmi pou m chèche yo. pou m pote yo ba nou pou m ede nou a konprann sa. Donk, youn nan bagay ke nou bezwen kòmanse fè, aplike yo, aplike, paske lè m wè nou, nou byen, m santi nou byen, n ap viv byen, nou an sante, nou gen kòb, nou, nou, n ap viv yon kote desan, nou gen mwayen pou n fonksyone, sa fè onè, non sèlman sa fè m kontan, men sa fè osi laglwa di, de vòtre Kreyatè. de moun ki kreye w lan, ki, paske yon wa antanke Bondye ke n ap sèvi ki se yon wa, nèspa vre? E yonn nan bagay ki karakterize yon wa se sa glwa. E kòman wa, pa egzanp, yonn nan bagay ke wa genyen an tèm de bagay ki karakterize se, se sa glwa, men notamman wa pwan plezi lòske l wè sitwayen l yo an bòn sante, lè l wè sitwayen l yo ap viv byen, lè l wè sitwayen l yo rich, yo gen lajan. Se menm ba, se sa Bondye vle pou nou e se sak fè Bondye te kreye nou pou ke nou tout gen kapasite pou nou gen lajan pou n fonksyone ok donk sa vin fè nou lè nou konnya malerezman kwayans a la mizè a vin kreye sitiyasyon sa avè nou konnya la donk sak vin poze kòm pwoblèm Venant cheri se se sa w fè a pase konnya w monte antouka bndye kontan wè w m kontan wè w byenveni byenveni byenveni byenveni m konnen mwa sa se mwa paw pitit mwen. Enjoy avè nou nan emisyon an la dakò anfòm dakò e ke li enpòtan li enpòtan anpil pou ke nou kapab jisteman fè sa paske li vrèman sa gon enpòtans enpòtans kapital donk kòman ou kapab devni rich sa vle li ekstrèmman enpòtan pou nou kapab devlope sa kòman pou pou pouve vou devni rich si vou ne dit pa ojan se ke vou ze vou zave a ofrir sou kòman ou ka devni rich si ou pa di moun sa ou gen pou ofrir. Comment vont-ils vous connaitre? Comment allez-vous vendre votre produit si personne n'est au courant? Ok! Donk saki fè ke si w gen yon biznis, si w gen yon bagay wap fè, fè pwomosyon l. Donk se yon fason aske pou w kapab rive nan fason sa. Personne n'achète un produit s'il ne connait s'il ne connait même pas ce produit. Et si vous ne vous ne vous vous ne vous vendez pas, donk, Kisa ou pral genyen? Ou pap gen anyen. Ou pap ganye absoliman anyen. Sa ou gen kòm valè a. Se sa fè mwen konseye nou, nou menm kap tande epi kap gade, gade nan, pou gade w, gade fon, pran tan w, pou, pou kòmsi pou fon ti chita avèk tèt ou pou di klèman ke gade sa m gen kòm kapasite, gade sa m gen kòm valè, epi kounye a m kòmanse mete l an valè, kòmanse rann moun sèvis avèk li, kòmanse fè moun konnen kiyès ou ye, e kounye a w apral kòmanse devlope etadespri nòmal sa. Donk sa fè ke pou Iker, pou pou Iker li di klèman ke e si les pauvres ont un problème de promotion ou de vente, c'est pour plusieurs raisons. Premyèman yo gon movèz eksperyans dans le passé avèk de lòt moun kòmsi yo te konn ap fòse travay pou yo konsa, e sa vin fè kounya yo vin deside yo pa fè l. Non! Si w te fè yon movèz eksperyans avèk yon lòt moun, avèk yon moun deja, ou pa sipoze toujou ap rale pase sa dèyè w. Ba l vag, kontinye kounye a adapte, adopte yon nouvèl fason de panse. Donk sa vrèman enpòtan pou ke nou kapab jisteman vann sa nou genyen an tèm de valè. Se sa k fè yo di w sortez et faites la promotion de ce que vous avez à offrir avec passion et avec enthousiasme. Se sa k fè mwen menm mwen fè sa m ap fè a avèk pasyon, avèk antouzyasm. M renmen fè l e m prèt pou m kapab fè l e m prèt pou m angaje anpil fwa way paske mwen konnen klèman ke atravè travay sa, sa m gen an tèm de valè a m ap vann ni e de sòt ke ou menm ou kapab pran ni pou ou kapab avanse. Si vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas votre si vous ne pouvez pas votre pou vous ne pouvez pas promouvoir en fait yon òf donk ou ap lè sa ou pa kapab ou p ap kapab rive jisteman atenn objektif ke w bezwen genyen an. Donk, an gwo, sa m sot wè a, m te sot wè, nòmalman, uityèm prensip, les gens riches sont prêts à se à se promouvoir eux-mêmes et promouvoir leurs valeurs, tandis que les pauvres pensent négativement à la vente et à la promotion. Donk, sa fè ke li enpòtan pou nou kapab, jisteman, antre nan domèn biznis nou, antre nan domèn fè sa nou ka fè, fè pwomosyon pou li menm, epi, apre sa, pou nou kapab avanse.

moun nan gen difikilte pou l resevwa yon lwanj ke yo fè l, oubyen resevwa yon afeksyon ke yo ofri l, resevwa lajan ke yo ofri l, resevwa kado ke yo ba li. Lè sa, sa se yon movè reseptè. Poukisa? Paske, Poukwa nous sommes des pauvres récepteurs? Eke afime ke nous sommes conditionnés à cette façon. Kòman? Beaucoup ont grandi

Se konsa k fè ke lè lè pou nou resevwa lwanj kòm si lè pou yon moun di apresye w ou toujou santi moun nan moun nan gon malèz non ou sipoze alèz lè moun di ke y apresye w ke moun di yo renmen w ke moun di waw ou bèl ou sipoze aksepte sa son kòm yon bagay nòmal se lè sa w vin yon bon resevè men nan pou Iker kisa l di si la plipa dè jan on di mal a a resevoir sè paske l zon ils ont adhere A l'adage ki di, Il vaut mieux donner que recevoir. Poutan, done e resevwa son lè de fasèt, sè lè de fas de d'une mèm meday. Pou chak donè, il doit y avoir une personne qui reçoit. Donk sa fè ke lè yon moun ba ou on, on, on, ba w yon louwanj, lè moun nan di li apresye sa, ou resevwa li pou tounen l si w le fo, ou ba li. Donk lè sa, lè sa w ap, ou ap santi ke w se yon moun ki digne pour vivre, ou se yon moun ki merite viv. Ok? Donk mentnan si kounye a, ou santi w jene kòmsi lè yo di ap ofri yon bagay ke w pa dakò avèk li menm, ebyen lè sa ou fon ou son move resevè e sa son mantalite de povrete ke l ye paske se paske ou merite se paske w dign se paske w ou gen nan ou yon bagay ke moun wè nan ou ki fè ke li ka ofri w sa l ap ofri an resevwa l digneman e di l mèsi thank you etc etc etc etc donk.

A de jne, ne soyez pas gene, mais re, soyez rekonesan, la prochèn fwa vous aurez le plezi de l'invite, ou wè l, donk sèl fè ki si yon moun envite w sòti pou n al dine eksetera eksetera, resevwa l, swa rekonesan, nòmalman paske se ou menm ke moun nan fè chwa sa pou pèmèt ke li envite envite ou, ebyen de sòt ke ou menm prochèn fwa ou ka planifye w pou w ka fè sa. avèk onètete trè ouvè ke w fè sa. Donk moun rich yo, yo gen mantalite sa, moun pòv yo pa vle resevwa. Donk nou kòmanse rann nou kont ke tout sa yo se de kondisyònman ke nou jwenn ki kreye pou foche sa yo ki fè ke nou pa kapab devlope fason nou ta renmen devlope kòrèkteman. Donk sa fè ke li enpòtan anpil chèzami pou nou kòmanse devlope yon lòt eta despri. E m pral wè si m kapab wè onzyèm prensip lan, paske m vle avanse anpil nan nan apwòch sa pou n kapab tèmine avèk eta de lespri milyonè a, pou n kapab al retounen bak nan stabilite finansyè lan ke nou te ap devlope, se prensip biblik pou stabilite finansyè lan, pou n al gade aktyèlman la, lòske nou gade tout ansanm de fòmasyon sa yo, nou pral gade prensip yo, kisa Bondye di pou pitit li vin rich, tout moun, eksetera, eksetera, nou pral genyen pou n kapab wè sa. Kite m wè onzyèm prensip lan pou m wè evantyèlman si m ka kanpe la nòmalman. Ann ale nan onzyèm prensip lan di, Les gens riches choisissent d'être payes en fonction des résultats, tandis que les pauvres choisissent d'être payes en fonction du temps. Ok, donk lè moun ki rich yo, kòman yo travay, yo yo dak yo chwazi pou moun peye yo an fonksyon de rezilta. Sa vle di pa egzanp si si yo asosye avèk yon moun nan yon pwodui ke y ap vann, enben lè sa yo yo travay pou pousantaj. Tandiske moun ki pov yo, yo pi souvan yo travay an fonksyon de tan. Sa vle di ke ou peye yo lè a, y al travay, ou peye yo lè yo, epi yo antre lakay yo. Alò ke lòske ofiramezi ke w ap fonksyone nan nan avèk yon antrepriz ke se an fonksyon de rezilta, tout tan w ap bay plis rezilta w ap gen plis lajan, e lè sa ou bokou plis lib egalman. Donk sa fè ke li enpòtan anpil pou nou eta despri sa pou nou devlope l. Lèjan rich yo chwazi dèt peye an fonksyon de rezilta, lè pov chwazi dèt peye an fonksyon di tan. Mennan lè 3.

pou la richès. Donk, sa ka rive ke anpil nan nou kap tandem la se nan kondisyon sa ke nou ye la, ebyen mentnan sa nou kapab kòmanse fè, kòmanse di ok pat pwoblèm m pral pran detèminasyon kounya menm si ke m gon travay ke map fè map bale l map se tan map bay pou yo peye m men kounya m pral gade kisa m kapab fè an paralèl ki pou fè kounya si gon aktivite ke ke m ka patisipe ladann pou m an tèm de pousantaj mwen patisipe pou m kapab genyen on lòt plafon de revni. Pwiske tout bagay sa aprann yo aprann, sa m ap di nou la yo gen anpil nan yo mwen menm pèsonèlman mwen kòmanse fè aplikasyon pèsonèl pa m nan yo, men gen anpil nan yo m ap kontinye aprann nan yo tou, m ap kontinye apwofondi nan yo tou. Donk ou menm si w ta rive nan yon ka kote ke ou wè gen yon bagay pou w amelyore, eseye amelyore li nòmalman nan fason sa. Inyare e sa fè ke un salaire stable.

Il semble moins sur, mais c'est certainement la façon dont vous pouvez gagner plus d'argent. Donk sa vle di ke si yon moun bezwen gen plis lajan, apa de travay an tèm de gon salè sur, men egalman si w gen de bagay ke w kapab fè, ke w kapab kreye de pousantaj kap vrèman enteresan. Donk si w petèt poko te rive nan nivo sa, panse a fè l, paske li vrèman enteresan si nou bezwen vin lib finansyèman.

Qu'il travaille et ce pe peu importe le resultat que vous produisez. Donk sa fè ke li enpòtan si nou ta renmen chanje, amelyore jan de kondisyon sa yo. Si vous voulez devenir riche, il va valoir, il va falloir travailler pour soi-même. Donk se vre ki sa fè ke yonn nan bagay ki enpòtan ke n ap e e e nou toujou ankouraje nan emisyon sa, non sèlman kounye a la nou menm notamman, ki pa egzanp kap viv ki pwobableman se travay nap travay avèk moun toujou panse sa ou pap janm lib finansyèman toutotan ke se avèk moun wap travay a san pou san donk sa fè ke li enpòtan kounya pandan wap travay avèk moun nan ou kapab planifye on bagay ke w kapab fè ki pou baw lajan epi o fi a mezi afè pa w la ap devlope epi o fi a mezi tou wap diminye e lè sa wap vin lib pou w kapab fè travay pa w pèsonèlman se trè enpòtan. Donk mentnan tout moun ki reve rich ki reve gen lajan li enpòtan poun kòmanse panse a travay avèk tèt nou donk sa fè ke sa son prensip ki ekstrèmman enpòtan ke nou ka kòmanse planifye paske gen anpil bagay ke nou ka evalye ka gade otou de nou poun wè kisa nou kapab amelyore nan kondisyon de vi pa nou. Donk animo, se sa yo ke m te bezwen gade avèk nou menm nan kad emisyon Chanje Lespri, Chanje Lavi pou aswè a. Ban mwen eseye gade nan prensip ke m te anvan, m ap just sèlman site yo piske mwen gen 3 minit ki rete pou ke emisyon kapab tèmine. E natirèlman mwen pa genyen reyaksyon.

Egalman, nan dizyèm prensip ke nou te wè a, nou te wè les gens riches sont d'excellents récepteurs, tandis que les gens pauvres sont des pauvres receveurs. Donk, li vle di ke, klèman ke, ou gen bagay, ou gen valè nan ou ke w bezwen devlope, nòmalman, se pou w kapab devlope w, pou w kapab avanse kòrèkteman. kòm sa se dwa, e nou dwe totalman ouvri e dispoze pou n resevwa. E pati dezyèm, onzyèm, e sa nou te wè an, sètadi ke lè jan rich chwazi d'être payé en fonction des résultats, tandis que les pauvres choisissent d'être payés en fonction du temps. Donk sa yo se prensip sa yo ke nou te devlope jodi an, e nou pou douzyèm prensip la, nou va gen pou nou wè li nan pwochèn emisyon an, ki se les gens riches veulent vivre dans un monde d'abondance, Tandiske les pauvres vivent dans un monde de limite. Donk sa se semèn pwochèn na gen pou nou kapab abòde prensip sa. Donk antoukwa chè zami ou menm ki tap tande, lide an se te kisa l ye? Se te lide pou nou te kapab pou nou kapab pataje avèk ou menm kijan moun rich yo rich, kijan moun pòv devni pòv. Donk kounye a ki vle di kounye a chwa nan men ou kounye a, balon an nan pye ou, Teren an, ou ou sou teren an kounye a, ou sou teren lavi ou, kounye a jwe jwèt la, se ou menm ki konnen kòman w ap jwe l. Èske w ap dakò pou w kapab rete konsa nèt ale, oubyen èske w ap deside pou w di, o non, piske lavi m se lavi pa m li ye, lè m rich m gen siksè, le succès est social, l'échec est personnel, lè m reyisi tout moun ap wè m, donk mentnan m ap m ap fè tout sa m kapab pou m kòmanse devlope yon bagay, e lè sa pou n kapab devlope mantalite sa. E bagay la se senp. Kòman l ye? Se jisteman dezi pou nou genyen. Paske se Labib ki di klèman, Letènèl di, Fè de Letènèl tè delis, il te donnera ce que ton cœur désire. Donk mentnan renmen sa ki bèl, renmen sa ki enteresan, eben m ban nou garanti n ap gade inevitableman lavi nou ap chanje. E pa bliye ke m ap tèmine jodi an emisyon an jodi a pou m di nou, nou konnen nou nou jodi a nan eta nou ye jodi an nou egzakteman se nan fason nou panse yè ki mennen nou jodi la jodi a. E pwobableman n ap la de, n ap demen, kote jodi a ap mennen nou. Oubyen si m vle di l an fransè, nous sommes aujourd'hui, là où nous pensions d'hier nous ont conduit, et nous serons demain, là où nous pensions d'aujourd'hui nous conduiront. Jodi a menm kòmanse pran desizyon, panse yon lòt fason, devlope panse rich, epi kounye a w ap gade lavi w ap chanje. Donk, nou kontan pou n te ansanm avèk ou menm. Se te sèvitè pè w la Guerfrid Jean Pierre ki t ap fè prezantasyon Chanje Lespri, Chanje Lavi avèk ou menm. Pwochen randevou se pou semèn pwochèn. pou nou kapab prezante chanje lespri chanje lavi mèsi annou tout epi bòn semèn a la pwochèn.